Jodi an mwen vin pale avèk benefisyè yo, sa vle di ke moun ki gen pou vini nan pwogram Biden nan. E nan videyo presedan yo mwen te toujou pale plis de sponsò an, kòman pou trete moun nan, etsetera. Men jodi an mwen pral plis fokis sou benefisyè yo. Lè tout bagay fin. fèt, tout pwosesis yo fini nou genyen papye pou nou travo e ke nap antre nan peyi Etazini. Nou sipoze vini avèk yon vizyon pou nou genyen en yon objektif ke nap deplase kite peyi nou se pou yon rezon. Nou konnen gen moun ki Ayiti, ki pa travay, ki pa gen posiblite pou yo lwe kay, se kay moun y ap pran desepsyon, etsete Gon pakèt lòt pwoblèm pou kriminalite, pou ensekirite, pou pou kidnaping Lè m di kriminalite, sa vle di ke moun an kap moun k ap komèt krim an sou yo, madanm yo, pitit yo etsetera ke yo pa konnen ki sa pou yo fè Lè yon moun chwazi sponnsorize w pou l fè w antre nan peyi a, Se yon gwo favè ke li ye, se yon gwo gras ke li ye. Nou sipoze di Bondye mèsi e pou nou kapab remèsye moun nan. Kòman nou pral remèsye moun nan? Se lè nou vini isi, fason nou konpòte nou a moun nan, se fason sa ke nou pral remèsye l. Kòman? M pral eksplike nou. Lè w kite lakay ou, ou vin yon kote ou konnen se pou yon peryòd de tan, fòk ou byen motive. Ou pa vini pou vin fè jènjan, pou vin fè demwazèl, se pa nan moman pou vini ou gentan bezwen cheve byen chè pou mete nan tèt ou, non se pa sa w vin regle. Ou vin nan peyi an pou nan yon pwogram 2 zan. Alò ke depi avan ou kite Ayiti fòk ou gen plan pou konnen pandan 2 zan sa a ki sa ke w ap vin fè si ke yo pa ta renouvle pwogram nan pou yo ta kapab ba w yon lòt yon lòt tan ankò pou rete nan peyi a pou konnen pandan 2 zan sa a sa w te fè a pandan 2 zan ke ou te fè nan peyi an e ke ou te reyalize yon bagay pou tounen bak nan peyi w, oubyen pou tounen bak kote ke ou vle ale Santo Domingo oubyen nan lòt peyi, e pou nou kapab viv, men m ta pi renmen ke e pou nou ta gen chans nan apre 2 zan sa pou Bondye ta kapab di yon bagay pou peyi Dayiti, pou nou pa ta ale nan peyi vwazen an, pou nou retounen bak nan peyi natal nou, epi pou nou kapab viv. Men ki sa n ap fè lè nou vini. Premyèman, nou vini, nou fin fè tès tibèkiloz lan, epi nou fil pou kat travay lan, e ke Bondye mèsi, yo voye l pou nou, nou chèche travay, nou jwenn. Depi le premye jou ou kòmanse travay, fò w gen motivasyon, fò w konnen ki sa ke w pral fè, fò w konnen kòman w pral depanse lajan an. Se pa nan moman pou ap voye kòb bay zanmi tribò pa bò, non. Sou genyen ki te sou ki te pitit Ayiti ou byen madanm, mari, ok, e se nòmal fò manman papa se nòmal pou kapab voye yon ti bagay pou yo pa ka kite yo konsa. Lè Bondye beni ou, fò kapab ap beni lòt moun. M pa di ke pou nou pa fè je sa fè kon zanmi men on zanmi nou konnen lajan sa se yon lajan ke n ap jete kòman moun jete lajan se lè moun nan ou konnen ke li ka an difikilte ou voye yon ti kòb pou li epi lè w gade pou wè se zong li l pral fè avè l lè w gade pou wè se pe l pral peye pou yo fè cheve l tandi ke moun nan se yon fi li te ka fè cheve pou kont li li te ka klin men an pou kont li men lè ke nou voye yon kòb ba yo se jan de bagay sa ke yo fè avè l alò pran prekosyon pou nou konnen ba ki moun n ap voye lajan. Lòt bagay ke m ta renmen pale avèk benefisyè w yo, lè w rive yon kote se pa lakay ou ke w ye, toujou konnen gen bagay, e pa tout bagay ki pral fè w plezi. Men yon sèl bagay, si gen bagay ki pa fè w plezi, nou pa gen pou n ap rele moun Ayiti pou n ap rakonte, men sa entèl fè m, men sa sè m te fè m, oubyen fò kèlkeswa moun nan ki te voye chache w la, gen yon bagay ke ki pase ant ou menm avè l, oubyen gen yon bagay ki pase nan kay la, se pa menm avè w, ou menm ou gen tan pran l pèsonèl, epi w. W ap rele moun Ayiti pou w ap di men kisa ki pase lakay moun nan oubyen men kisa moun nan fè w. Kèlkeswa bagay yo bon, kèlkeswa bagay yo pa bon, lè moun Ayiti ap mande w kijan sa ye, di tout va bien. Yon sèl bagay mete de jenou w atè, lapriyè pou tèt ou, lapriyè pou moun nan. Ok, paske moun nan lè l nan peyi an li gen on pwoblèm pa l. Pafwa li gen dwa pa gen yon good mood ok li de mauvaise humeur sa vle di ke se pa avè w lap pale se pa ou menm gen dwa se nan travay li gen dwa se yon lòt pwoblèm pèsonèl ke li genyen ou kapab fè ti pale a moun nan tou paske pandan ke nou menm nou vini an m te di nan video m te poste deja m te di ke fò moun nan pale avè nou menm nou menm benefisyè lè nou vini e nou menm tou Nou kapab fè ti pale a moun lan paske gen moun nan pafwa li ka bezwen moun ba l yon ti blag ou konprann e jis pou l ka santi ke strès ke l ap pran nan peyi a at least ke moun sa li te sponsorize a moun sa li pa ba li menm lè l pa ba li hèp finansye men oubyen e oubyen l pa ede l finansyèman men gon viv avè l menm lè ke ou pa renmen tanperaman sponsò a men viv avè l jan m di an kèlkeswa l te zanmi w oubyen fanmi w. alò ke kreye on fason pou nou kapab viv ansanm pou fè ti tan ke e pwogram nan mande pou fè a, si yo vle renouvle l ou la toujou, ou la, e ke si ke yo mande w pou retounen bak Ayiti, pa ba moun nan pwoblèm, pa sove, pa kite lòt moun ap ba nou move konsèy, ap di nou pou nou fè moun nan mechanste, pou nou fè maledve a moun oubyen moun nan ap tann nou deyò al fè nou bote e e e kite kay moun nan pou n al jwenn nou, pa al jwenn li, pa fè jan de bagay konsa. Lòt bagay ke m kapab di, lè w antre lakay moun, pa mennen zanmi lakay moun nan. Lè moun nan pa la, pou n ap kite, pou n ap di, o li pa la non, li pral travay, li poko ap vini, ou mèt vini pou ap fè tapaj lakay moun nan. Ok, sa vle di ke, si pou mennen yon moun lakay moun nan, tann lè moun nan la, epi di l sa. Si l pa dakò, Pa di entèl gen move jan, entèl se move moun, yon ti zanmi pa ka vin wè w. Men ti zanmi sa a k ap vin wè w la, ki sa l ap vin regle pou w? Èske se li menm ki te sponsorize w? Non, se yon lòt moun li te sponsorize. Alò, si l te sponsorize yon lòt moun, ou pa gen pou w ap vin mache sou lòd li, ou pa gen pou w ap fè sa ke li di w fè, se li pou w fè. Se kote w ye an, se a moun sa a pou w mache. Montre w byen janti avèk moun nan, respekte tèt ou, respekte moun nan, e pa pale biznis moun nan. Kèlkeswa sa w ap fè a, di l depi nou wè moun nan moun nan renmen bon bagay pou nou, epi jis pou nou fè ti tan, paske lè w te Ayiti, ou t ap soufri, moun sa k ap ba w move konsèy la, ou pa twè l, menm yon dola l pa t janm voye ba ou. Alò ke, respekte tèt nou, fè tout afè nou byen, e jan ke mwen toujou di l, pou nou kapab fè ti tan, e dezan, nou konnen dezan s on moman l ap pase, alò chak jou konte. Pandan 2 zan sa chak jou konte mes amours ok li konte pa vini bò isi an pou nan fre kò nou nan bagay ke moun nan li menm li pa renmen oubyen li pa li pa janm nan jan de bagay sa epi nou menm nap foure moun nan ladan nan zen nan tripotay mennen moun nan lakay mennen moun lakay li etc. Alò ke m konnen se bon moun nou ye, n ap vini nou p ap fè moun nan wont. Men gen anpil bagay k ap sikile sou soso medya yo, konsènan gen moun ki fè moun yo vini. M pa konn si bagay sa si se fake ou byen si si if it's truth, I have no idea. Sa vle di yo ke si ta vre, M tap gade yon video kote ke moun nan li vini nan èpòt la di moun nan abandonel. M pa pral kouri blèm pèsòn moun. M pap blèm moun nan ki nan èpòt la. M pap blèm moun ki kite moun nan nan èpòt la li menm an ki pa vin chèche l la. M pa konn ki sak te pase men kèlke swa rezon an, kèlke swa sak ta pase a si ke moun nan li vini se ou pou al chèche l pou l antre lakay ou pa gen nul dwa pa gen ou pa gen yon rezon pou ta ka kite moun nan nan èpòt la. Lò ke m pa konnen si se yon fake news ou byen si se yon yon. si se yon bon, si se yon good news. A avni nou, m pa konnen. Ok, sa vle di ke pran prekosyon pou yo pa, pou nou pa gen pwoblèm nan pwogram nan, pou nou pa bay lòt moun ki dèyè k poko aplike pou lòt moun pwoblèm pou nou kapab, e pou yo kapab vin fè pwogram nan vin pli difisil. pou ayisyen paske m konnen nou menm ayisyen parèy mwen yo paske se ayisyèn mwen ye tou mwen konnen ke gen de bagay depi ke yo mete l yo ba nou yo yo yo yo benefit ke y ap ba nou nou toujou ap gate sa alò ke mete tèt nou plase sou de zepòl nou pou tout bagay a kapab mache byen. Pran swen tèt nou lè nou vin bò isi epi save anka ke si pwogram nan pap kontinye lè nou rive Ayiti na fè yon aktivite pou nou kontinye viv. Alò ke se konsèy sa ke m te pote pou nou. A la pwochèn. Alò m di tout moun ki vini nan peyi usa yo nan pwogram Biden nan welcome to America.